Bonjour tout moun mwen salye tout moun ki fè pati LKPK info ki tou pat fè pati LKPK info mwen salye w m salye moun ayiti spesyalman komin kafou m salye repiblik dominikèn m salye brezil chili Meksik, Etazini, Kanada, Lafrans, Giyàn, patou dan le mond. E m salye tout Ayisyen k ap viv nan Ikrèn e moun k ap viv nan peyi Larisi. Si tout fwa nou wè nou leve maten an la, fòk nou tout di Bondye mèsi, se paske nou te dòmi anba wòb Bondye, li kache nou ki fè nou ka wè jodi ki mèkredi 16 mas la. Fò n di Bondye mèsi pou sa paske se pa nou k pi bon pami tout pitit li gen ki fè n ka leve jodi a pou n wè jou a. Mwen se Ernst Beauvoir, mwen vini sou chanèl LKPK Info pou m pote enfòmasyon pou nou. Si tout fwa yè nou te wè mwen te absan e pa fòt mwen paske kote Nan peyi map viv lan fè frèt anpil m te santi tout zom ap krake tout zom ap fèm mal m te fon pozem poum pran bon remèd fèy epi poum te ka leve matan byen bonè poum te pote enfòmasyon pou nou nap antre nan nouvèl entènasyonal lan. Jodi a fè 21 jou depi Larisi ap bonbade peyi Ikrèn. Men malerezman, yo poko janm ka rantre nan vil Kyiv, kote prezidan ye an. Tout moun, tout gad ki gen a, tout sivil, prepare pou sòlda ris yo. Popilasyon ki gen timoun nan men yo, ki gen ti granmoun lakay yo, yo pran yo, y al bay moun ki nan lòt peyi k pi pre Ikrèn, yo fè kado timoun yo, sa k gen zanmi yo bay yo, granmoun yo, epi yo tounen pou yo vin kenbe zam pou yo ede prezidan goumen jis pou yo sove drapo yo. Sa son nasyon ki kòrèk. Yon nasyon serye. Yo fè konnen pou la Russie t pran Ukraine lap pranl sou san yo tout. Lè yo fin tiye nou tout Ukrainien yo epi la Russie ap pran Ukraine men tout antan ke yo egziste la Russie paka pran Ukraine. E yo sèmante yo pa p pran Ikrèn bay Larisi. Lachin fè konnen pou Etazini pa ba yo pwoblèm nan afè Larisi an, paske se yon kesyon denterè k ap pale. Paske yo menm yo toujou kwè la chine la chine konn vann la roussi motè bato motè avyon e lòt bagay nan domèn teknoloji an tou yo toujou ap travay antre yo yo di la roussi ou konnen nan yo di etazini ekskiz mwen yo di etazini nan afè enterè pa gen jwèt ladann. Etazini fè konnen si tout fwa Lachin nan gè avèk Putin lap voye zam ale sèke li fè pati gè an tou. Se pou l mete l klè pou yo konnen kijan pou yo fonksyone avè l. Paske ou konnen ameriken li menm depi l met sanksyon sou ou l pap dous pou ou paske ou konn lajan ameriken lan fon pakèt bagay nan mond lan. Yo di non yo pap bay Larisi zam ni solda paske yo pa gen koalisyon pou pou si gon pwoblèm antre yo pou youn bay lòt solda. Pa gen bagay konsa. An Ayiti gon pwoblèm kidnapin ki pa janm ka fini. Pwoblèm ki koz kidnapin nan pa ka fini se paske gon pakèt gwo palto nan gouvènman ki nan kidnapin nan tou. Paske menm bandi yo fè konnen gen dè fwa gen de moun yo pran se kenbe yo kenbe l yo pa gen plan. Se kenbe yo bay kenbe yo, epi lè yo bezwen lè yo vin peye epi yo bay moun yo. Paske yo menm yo sou pousantaj yo travay. Se sak fè w wè kidnapin nan pa janm ka fini an Ayiti. Ensekirite moun toujou ap mouri. Nap gade byen pou wè nan Matisan, kamyon gaz yo pa pase nan Matisan ankò. Koman yo fè Gran nèg yo fin yap fin avè nou Gran nèg an Haiti yo mete gwo bato sou waf la kap pran kamyon gaz yo lèw fin chaje nan tò a epi al apn avè yo yo pote chak grenn machine sa yo 700 dola sa se sak pli long yo wi sak pli long yo yo potel 700 dola lòt ti bout la yo potel 600 dola. Wè koman ap fon biznis eske ou wè matisan pral bon yo pap janm fon jan pou yo ranje matisan tout kote ou pase se kidnapin tout kote ou pase nan peyi dayiti se vòlè se bandi pou afè mayani yan mayani rezon k fè bandi bezwen vin pran rantre nan kafou se paske Gen plizyè nan ti mesye Mayiani yo, ti jèn ki nan lame Ti Lapli avèk Izo. Nèg sa yo sòti Mayiani epi yo konn al nan bagay Izo avèk Ti Lapli al kidnape moun, al fizye moun. Kounye a yo menm yo te bezwen mete baz nan zòn Mayiani an. Se menm timoun ki fèt Nan zòn Mayiani, se menm yo menm k ap bay pwoblèm nan. Chans pou moun Kafou, chans pou moun Mayiani, polis nasyonal la te kanpe byen dyanm pou te repouse nèg sa yo ansanm avèk popilasyon an. N ap di nou bon travay, kenbe fèm, pa lage, paske peyi a se pou nou l ye. E bagay m ap di tout moun, m te di l konsa, m te di sa deja nan yon jounal, Tout moun ki gen kay vid konn ki moun wap anfème kay la. Se pa annik parèt moun nan parèt avèk yon kòb pou annik pran kay la w livre l bay moun nan apre pou l vin bay pwoblèm nan zòn nan. Si w pa rekonèt moun nan pa anfème moun nan kay. Paske lepi souvan ayisyen frè m yo lè w pale avè yo ou pa janm tande. Epi tou lòt bagay ki gen ankò toujou fon jan Kolabore nou, ini nou. Paske gen yon pwoblèm nan nou Ayisyen, laplipa ladan nou, nou ipokrit. E bay sa k ap fini avèk Ayiti vrèman vre wi, afè ipokrit lan. Met tèt nou ansanm, epi si sa ki pa bon an, pou n pase men pran l. Kouwè, lè n ap gade byen, si n te sou kont pèp Ikrèn nan menm? Nou pap goumen a lòt peyi. Atò, nou pa ka fè yon sèl met tèt nou ansanm epi kounye a n parèt ti bandi k ap bay pwoblèm nan la nou fann tout. Nou konnen de twa grenn ap mouri nan nou menm pèp la. Men nou pa ka annik tiye nèg sa yo n fini. Bay peyi a chans li pou n ka viv byen pou pitit nou ka viv byen demen nan peyi an. Ou kòmanse pa gwo palto yo epi ou desann nan ti bandi yo. E nèg ki nan leta yo e yo pi gwo vòlè a. Ou pase pa yo anvan apre sa ou pase men w al pran ti bandi anba a ou kwè ti izo. Depi e vòlò ou ye ti ou ye. Ti lapli ou pa tande non l ti lapli ti izo. Ti lanmò san jou. Ti vòlè n ye. Paske depi e vòlò ou ye e ti ou ye. E pou pèp la fon sèl pote bouye epi kounye a pou fann nèg sa yo pou nèg sa yo bay pèp la lapè yo. Map gade byen poum wè pou 100 dola ameriken 2350 dola ayisyen bon kote pèp sa pral ka manje la hein nap toujou et nan grangou yo pran nou yo mete nou nan grangou yo kloure nou kote e lapolis m voyon gwo kout chapo pou ou wap fon bon travay nan kwadèboukè. Ou knbyen bandi yo la ou pa janm lage pouse yo bal ba yo konprime nan wèl yo pa bere paske ou konnen lè w fin pran yo yo pral lage yo yo gen jij yo yo gen avoka yo yo gen tout moun yo dèyè yo depi ou pran yo pouse yo bal. Mwen te vin avèk premye edisyon jounal sa pou nou maten an. Abòne, kòmante, pataje. Lè w abòne, w ap gade akote a, w ap wè ti klòch la, w ap klike sou li, w ap retire l sou pèsonalize, w ap mete l sou tout. A chak fwa nou gen yon videyo ki sòti, w ap jwenn li. Pa bliye pataje li ansanm avèk zanmi w, fanmi w, tout moun ou genyen atravè lemond. Mwen se Ernst Beauvoir mèsi tout moun bye na wè pita.